Sijè prensipal lan se Barcelone ki tap resevwa Newcastle. Barcelone ki tap resevwa Newcastle e Barcelone ta avèk koulè de rezèv li. E Newcastle fidèl a taktik li, li jwe yon 4-3-3 klasik. Men lèl defann li defann an 4-5-1.

Kote ekip Barcelone nan li menm, te gen Yohan Garcia nan kan an, Jules Koundé lateral dwat, Gérard Martin lateral goch, Cubarsí avèk Ronald Araujo kòm 2 aryè santro yo, Pedri avèk Frenkie de Jong kòm 2 demi defansif yo, Rashford, Fermin Lopez, Raphinha kòm liy ofansiv lan epi an pwent te gen Robert Lewandowski. Alò match la kòmanse kòman e fòk nou di w ke Newcastle te enprime Ritm li a ekipe Barcelone nan, Newcastle t al pran Barcelone nan gòj e anpeche Barcelone sòti bal osòl, fòse Barcelone degaje e nan 15 premè minit yo, Barcelone te veritableman gen pwoblèm piske l pat ka sòti osòl. Barcelone vin ap fè menm bagay la tou a ekip Newcastle lan, li pat vle Newcastle sòti bal osòl e Newcastle li menm te oblije e ap balanse pou l devan, sa ki te vin ba nou yon match nan kòmansman match lan ki te tè trè debride, kòm si pa veritableman gen yon ekip k ap domine, pa veritableman gen yon ekip ki gen posesyon balon an. Tout ekip, tou lè de ekip yo kaziman te gen menm animasyon de je. Mentnan, jan nou te di l nan retransmisyon match lan, talan jwè yo ta pral fè diferans lan, paske si sou le plan fizik, Si sou le plan d'envergure physique, sètadi nan tay jwè yo, jwè Newcastle yo te bokou pli robust e taktikman m kapab di tou lè 2 ekip yo te trè enteresan, men sou le plan teknik li klè ke ekip Barcelone nan siperyè teknikman a Newcastle. Sa pa gen diskisyon ladan li e gon moman ki vin rive nan match lan Barcelone vin retire tèt li anba Eto'o a, li retire tèt li anba dlo a, li vin ap kapab sòti bal o sòl nòmalman. Epi nan sòti bal o sòl lan yo vin e fè Newcastle fòse Newcastle fè bak e yon gwo mansyon a Pedrie de Jong nan fason yo jere e tempo match la nan fason yo jere posesyon de bal lan epi yon felisitasyon tou a e Cubarsí ki te fasilite sòti de bal yo men Gen yon konsta pou nou fè, sèke tout moun an Ewòp kounye a vin konn kijan Barcelone defann, map pale pwojè de jeu Barcelone, pwojè defansif lan, yo konnen ke Barcelone jwe hors jeu piège, yo konnen ke Barcelone defann trè wo. Kisa yo fè? Yo kite, yo toujou kite yon nèg hors jeu. Yo kite yon nèg hors jeu paske nan foutbòl, hors jeu an swa li pa yon pwoblèm. Men lè w ò jeu a fò w pa pran w pa aktiv o jeu. E s on s on bagay purement taktik wi, yo kite yon jwè ò jeu men yo fè pas la nan do defans lan sitou su lè kote e Inter te fè sa merveilleusement byen. Yo fè pas la su lè kote epi yo pran arrière lateral yo de vitès e nan ka nan jodi an Se lateral goch lan, map pale de Gerard Martin. Yo pran misye an pil de vitès, yo jwenn do misye fasilman, epi lè Elanga fini aksyon pa dè santre, jeneralman l mete gwo dife nan sifas de reparasyon ekip FC Barcelone lan. E gen yon premye sitiyasyon ki te fèt konsa, e Anthony Gordon fè flay. Alòske m panse si misye pran balon sa a se t ap l'ouverture du score, se t ap yon lòt match puiske Newcastle pa janm mennen nan match lan. Donk yon Newcastle k ap mennen li t ap bokou pli konfòtab ke yon Newcastle k ap kouri dèyè score. Donk sant lan fèt an retrè epi Anthony Gordon fè flay, balon vwayaje nan surface de reparation. Gon lòt sant ankò ki fèt e gon tacle-tir ki fèt epi pòtye a Yohan Garcia voye balon an corner. E donk te gen anpil chod sitiyasyon nan surface de passion an, men Barcelone a chak fwa arive sòti. E genyen tou de sitiyasyon kote ke Barcelone te ka pran gòl, men te gen pozisyon de hors jeu. E pwi Barcelone vin arive efektivman sòti tèt li anba dlo a, sètadi Pressing ke ekip Newcastle la tap fè a, Barcelone reziste avèk li. Barcelone fè superiorite teknik li pa li. Men Barcelone te jwenn kèlke okazyon tou. Raphinha fè yon centre e ki te yon centre ki te trè danjre entre le portier et les arrières centraux. Defansè a degaje e gen yon yon aksyon ke Rashford inisye men malerezman misye al mal fini l, lal fè yon frap du pied gauche, balon an pase a kote, frap la pa pran. Donk se te yon bèl match foutbòl, premye mitan an fini zewo zewo, men se pa t yon zewo zewo ki te annuiyan, se yon zewo zewo ki te vrèman enteresan. Epi an segond peryòd, m panse ke desizyon pral fèt gras a talan endividyèl jwè Barcelone yo. E premye gòl lan pral vini a la suit don centre de Jules Koundé Epi yon bèl kout tèt de Marcus Rashford, si gon avantaj Rashford bay, e Rashford konpanse anpil bagay. Paske Rashford kapab jwe a dwat, li kapab jwe a goch, li kapab jwe an pwent. Ok, donk li kapab pèmèt Lewandowski soufle, li kapab pèmèt e. Li kapab pèmèt tinonm nan soufle tou. Li kapab pèmèt Ferran Torres soufle. Li kapab pèmèt Raphinha soufle. Li kapab pèmèt Lamine Yamal soufle. Paske jodi an, nòmalman si Lamine Yamal te prezan, se Lamine Yamal ki t ap demare a dwat, a goch ou t ap jwenn Raphinha, epi nan aks la ou t ap jwenn Lewandowski oubyen Ferran Torres. Donk Rashford t ap sou ban. Men il se trouve ke Rashford demare a goch, donk lan plas Yamal lan, anpil moun ap di sa Fernando ap di la a, Yamal se a dwat li jwe non. E pozisyonman sur le terrain misye jwe nan plas Raphinha e Raphinha jwe nan plas Yamal. Men mentnan, si n ap gade ekip lan jan l abitye demare, 11 de départ tradisyonèl ekip sa, ebyen se nan plas Yamal la ke misye jwe, paske se Yamal ki te manke ki fè Rashford jwe. Men sou teren an, misye jwe nan plas Raphinha e se Raphinha k pran plas Yamal lan. E pa bliye ke Raphinha abitye jwe adwat. Se la a nou abitye avèk Raphinha, lè Raphinha te lan Leeds, lè Raphinha fèk janbe lan Barcelone se a dwat li te ye. Se Lamine Yamal ki vin deloje Raphinha sou kote dwat lan e Lamine Yamal vin oblije Flick fè Raphinha jwe a goch. Dans un premier temps se te Xavi, Xavi te konn fè l jwe a goch epi Flick met misye nan aks la men kèlke tan la nou wè Flick Pa nan koze Raphinha nan aks sa ankò, Flick plus vle Raphinha a goch epi yo jwe avèk Fermin Lopes akse. Donk Rashford fon bèl kout tèt, se pi gwo pwoblèm stil de jwè sa yo, sitou Rashford, se ke Rashford yo te anonse l tankou yon jwè ki te yon jwè ki te ki ta pral eklate. E misye te nan menm m kapab di lo avèk Kylian Mbappé lè n ap pran 2018, 2019. E se konsa yo te wè Rashford. Yo te wè Rashford pral nan dimansyon Mbappé, li ta pral fè yon gwo jwè foutbòl. Men malerezman, misye plafonnen, misye stagne e misye konnen anpil wo e dè ba. vin jwenn sitiyasyon spòtiv Manchester United e anviwònman de travay Manchester United pa ede tou, sa ki vin fè ke misye e e m kapab di pa satisfè atant ke yo te plase nan li. Donk match la e ouverture du score avèk yon bèl kout tèt o second poteau Nick Pope pat ka fè anyen Schär, defansè santral ekip Newcastle la, te an reta sou aksyon an e Rashford a la resepsyon don centre de Jules Koundé, misye plase yon bèl kout tèt hors de portée du portier 1 a 0. 1 a 0 ki vin fè ke Newcastle vin ap kouri dèyè score e Newcastle vin ap kouri dèyè score, Newcastle ap kouri dèyè score vin fè kisa? Vin fè ke jwè Barcelone yo vin jwenn Plis espas dèyè a nan do defans Newcastle lan. Epi paske Newcastle te vin rive yon kote, li te vin fè yon ti boul. E li te defann kòm si yo te antase devan kan an. Yo te yo te anpile sou konn sadin devan kan an. Epi ekip ekip Newcastle lan pa t janm jwenn opòtinite pou l te. E alò ekip Barcelone pat janm jwenn opòtinite pou l te ouvè skò lan ebyen e chanjman yo pral vini e Newcastle fè 4 chanjman on sèl kou pou l tal chèche egalizasyon. Yo retire Joelinton nan mitan teren yo antre Joe Willock. Yo retire Harvey Barnes ki tap jwe a goch

E sam rele aksyon pa gen gòl sou li an e nou pat atann nou a frap sa ebyen Rashford ki pran balon an nan kaziman kè defans ekip Newcastle lan misye chèche yon angle de frap epi misye mete yon bèl frap pye dwat e pwisans avèk vyolans frap lan fè ke gòl lan bèl e pi soudènte frap la tou paske gadyen an pa atann li a chout lan e misye pa menm arme tir lan men misye fpaw li frape balon an epi balon an te gen yon trajektwa flotant ki twonpe vijilans pòtye a se pral 2 a 0 pou ekip Barcelone lan double de Marcus Rashford e misye tap chèche yon match de referans sou couleur Barcelone ebyen misye jwenn li Misye jwenn match de referans lan, piske pa bliye ke misye abitye avèk stad sa, St. James Park, misye abitye jwe nan stad sa paske se yon, non sèlman l se yon anglè, men se yon ansyen jwè Manchester United ki te pase nan Aston Villa. Donk, 2 a 0 pou Barcelone, epi Newcastle, few Newcastle vin yon ti jan bese. E ekip Barcelone an fè chanjman tou, fò nou di sa. E Barcelone fè chanjman piske Ferran Torres pral monte nan plas Robert Lewandowski. E Christensen pral antre nan plas Pau Cubarsí piske Pau Cubarsí aryè santral e askil parè te blese nan match lan. Nou pral e tout alè la a nou pral ba w enfòmasyon pou n di w men kijan n te jwenn Cubarsí. Epi a la 81 nyèm minit de je Gérard Martin ke yo pase nan do misye anpil, yo oblije monte avèk Eric Garcia. Eric Garcia se yon sòt de kouto ki swis. Eric Garcia gen yon nèg li raple m, li raple m 2 jwè Barcelone. Eric Garcia raple m Philippe Cocu ki te jwe a tou lè pòst e sèl gadyen avèk atakan Philippe Cocu pa fè. Philippe Cocu jwe demi lateral goch, Philippe Cocu jwe

E pami pòs sa yo, li te gen kapasite pou l jwe lateral dwat, li gen kapasite pou l jwe enteryò dwat, te gen kapasite pou l jwe devan defans lan, te gen kapasite pou l jwe lateral goch. Ebyen, se sa Eric Garcia ap ba nou la a. Eric Garcia se yon depanè e yo monte Eric Garcia kòm lateral goch nan match lan. Epi Dani Olmo te vin pran plas Marcus Rashford epi Casado te vin antre nan plas Fermin Lopez. Donk Barcelone ki pral pran on gòl nan fen match la, men gòl Barcelone pran an se paske jisteman Newcastle tap jwe sou sa. Erezman pou Barcelone se gòl rediksyon de lekar li ye, li pa gòl 1 a 0. Gòl sa pa mete Newcastle devan o tablo dafichaj. Erezman pou Barcelone, pou Barcelone pa al nan chèche rezilta. Se do defansè a yo jwenn, yo jwenn do Eric Garcia, epi son sant byen tandi. Ebyen atakan Newcastle lan te gentan pran lè devan. Lè m di atakan Newcastle la m ap pale de m ap pale de Anthony Gordon, Anthony Gordon nan pas a la resepsyon de yon sant de Jacob Murphy Misye pouse balon nan kan pou l redui eka skò lan a 2 a 1. 2 a 1 viktwa 2 ekip FC Barcelòn. E yon viktwa m kapab di merite piske Barcelòn e jwe yon ase bon match. E teknikman Barcelòn te gen posesyon boul lan. Barcelòn gen posesyon a 61 pousan. Newcastle 39 pousan. Barcelòn te trè danjre tou. 19 tir nan match lan.

E vwala, Barcelone fè 5 tir kadre nan match lan, de menm ke Newcastle, men ekip Newcastle lan te fè mwens gòl, se sa k fè Barcelone sòti avèk la viktwa. Gen anpil katon k bay nan match lan, fò nou di sa, men se yon match ki jwe nan yon bon espri, e chak ekip yo pran katon, 4 katon joun kote Barcelone, e 3 katon joun kote ekip Newcastle lan, Sèlman 23 fot lan match foutbòl sa. E nou pral wè kèlke deklarasyon. Meyè jwè match la sa ye san di petèt. Se e se Marcus Rashford ke yo bay li. Se Marcus Rashford ki fini homme du match. Se misye ki deside match foutbòl lan. E misye di tout bagay pase byen. M aprann yon nouvèl fason pou m jwe foutbòl e sa rann mwen meyè, sa amelyore m. Se yon eksperyans enkwayab pou m jwe pou Barcelone e m te vle ganye otan ke posib e se trè stimilan pou w jwe avèk jwè foutbòl sa yo, se deklarasyon Marcus Rashford. Rashford fè 2 gòl, li fè 6 tir nan match lan e misye kouri a yon vitès maksimal de 34 kilomèt wè e jodi a li fè yon bagay espesyal pou departaje 2 ekip yo e dezyèm gòl Marcus Rashford lan merite kalifikatif sipèb la. E si kout tèt li a nan kòmansman dezyèm mitan an te ede ekip la pran kontwòl match la, men manifik dezyèm gòl li an sele viktwa lan avan repons tardiv Anthony Gordon. Donk meyè jwè match la, E sa a se san diskisyon, se Marcus Rashford ke yo bay li. Barcelone enpoze l nan sware inogiral li an, se ne tè pa le ka lane dènyè, puiske la sezon dènyè, se ekip Monaco a ki te lage do ekip Barcelone nan atè, Barcelone te pran karton wouj, se Lamine Yamal ki te fè grenn gòl sa, nou sonje sa. E dezyèm match phare ki te gen nan jounen an, oubyen, Lòt match phare ki te gen nan jounen an m pa ka di dezyèm puiske 2 match yo jwe an similtane se City fas a ekip Nap lan e City fas a Napoli, Manchester City e jis avan n antre nan mikwo a se match sa n t ap gade City jwe avèk Donarouma nan kòm pòtye, Kuzanov lateral dwat, Ruben Dias, Vardyol avèk O'Reilly, O'Reilly jwe lateral goch, mitan teren an te gen ladan l